Gen pwa nan dife a gou kout yo. Gen pwa m pral met sa ladann m manjel. Al fè kafe ak pwa oubyen kay ou pa bezwen kay. Pa gen biswit oubyen bègè. Wap jwenn. Map jwenn. Enben vit mwen wè m pale avè w. Wè si koze sa repete ankò anndan kay wè anndan kay isi a map map fout ou deyò ak tout manman w pase manman w sou ti rès. Ou tande?

Konpa twò joure yo, dèfwa nou ta pran nouvèl, nou ba yo gwo kou, di yo move betiz. Li pa bon konsa, ou konnen timoun nan, se ou, se ou, se ou ki pou jere timoun nan. Lè w pale ansanm ak timoun yo, yo pa tande ou. Enben, ou konnen, dèfwa dwèt la se dwèt pa w, li mèt te, li mèt te santi oblije pa ka voye jete. Se ou pou degaje ak timoun yo. Konpa twò maltrete yo, vin gen w ba yo gwo kou. Ok, pa gen pwoblèm non. M pa twò kenbe w non.
Salye moun yo pou mwen, m pral achte yon pwa lòtbò a bò kot defen Madi la.

Tap pran bagay, bagay. Tap di je, bagay, yon seri bagay. Ou, e, vèb èt ladann, je èt, ti èt, nou èt, nou èt ton, vou ete, o! Vèb avwa ladann tou. Je avwa, ti avwa, nou avwa, nou va, nou avwayis. Vou, vou zave avwaye tou. Oh Bon se lòt vèb ladann tou wi men vèb nou pase, nou pase ron, vou pase re Oh mezanmi Konnè a tonton m pral pase re la tou wi Banm ko banm wè Je fiti, ti fiti yèz, yo fiti yo Anpil bagay ladann tou wi Bon wè konnè m pral pran fraz anlè a m kole avèk fraz anba a. Si ti granm nan te parèt. Li te ka parèt la avèm wi granmè. Kounye a m pral pran fraz anlè a, m kole l avèk fraz anba a, fraz mitan an bagay, banm wè. Si m di anfam e vous avez été, banm wè kisa l ap di m ankò. Li ka di m yon lòt bagay wi, banm wè. Aa! Vèb sa yo la, vèb sere sa yo ye, vèb sere. Dè m rive sou yon fanm m pa ka pa lage l menm! Jamè! An an moun wè la. Vèb sa li bon. Lòt vèb la l bon tou.
Kiyès k ap ki chita devan bayè a la k ap k ap pale la? Tout vèb yo nèt ladan l men yo. E pa Godeyi? Banm rive bò kote Godeyis la.
Vèb a rete ladann tou. Godeis pitit mwen. O tonton ou la?
M renmen sa wi Godeis. A m ap fè yon ti lekti la. Ban m fè yon ti chita bò kote w la m kapab fè yon ti tande. Bon pa tonbe wi tonton. Ok Godeis.
Enben Godeis, ale m tande w non Godeis. M renmen sa wi pitit mwen. Wè yon vèb li ye la wi tonton. Wè la, vèb a rete, tan yo tande w yo vin arete w la. Ou nan prizon tonton, ou pa konprann bagay yo non. Kòman pou yo arete m nan?
A, men ni, vèb pa, vèb.

Dèfwa m gade m nan miwa gen moun ki di m serye, dèfwa m konn wè m pa serye men m wè dèfwa m serye tou, men pa rapò sitou frape de zanmi. Gad on koze. Annik men ou menm tou la ou nan kanpe fanm sou wout li la. Non cheri, se vrèman, m te kapab di w, je suis fier dans mon coeur qui etonne de plusieurs femmes qui natu. Ki kote w te lekòl?
M te lekòl Faustin Premier, Dimakwa, Alliance Française, oh. E sa k fè w pale fransè konsa? M pale anpil fransè cheri.
Depi sou libète sou eli lesko m te mache m te mache di yo sa sa vle di ke yèswa m fon rèv tou Rèv ki sa? ha m reve m wè yon ti mango ti bòzò tonbe tou wòz Enben kòm ou nan jaden an pwofite non men Bondye fè m rankontre avè l m wè mango ti bòzò a se vre man cheri mezanmi e bon siko kòman w fè soumoun konsa e pa soumoun m soumoun non Bondye ekspire anpi ede mwen li ban m libète ak sajès.

You fuck you too cute. Non epa konsa l di mwen m pa pale mpa pale l konsa. Enben gode nan tan pam nan lèm te nan sètifika se konsa yo te moutrem li mpa pale lang yo tap pale a. Enben ok.
You fuck you too cute. Mayous mayou mayous cute. Sa sa vle di.
A gode si m pa nan tenten. Sa vle di. Se li map li pou tande. Enben ale non.
Mayous cute.
Not Not you Not you are used. Sa vle di, Ou gen 2 bourik lòt bò a? Sa pa vle di sa, Godeis. Sa vle di, M renmen sa. Ahh. Enben, Godeis, m fini. Se sa m ta. M te ka mout ou ankò. Al, al, di sa m sot di yo m tande. You for you too, too, too cute. Yes!
Yes, m renmen sa. M vle, m vle dezyèm fraz la ou di a. Not used.

Ou pa jalou vre? M jalou men
Charline mwen an la se pou m tande ou nan pote bagay ba li. Godey se timoun ou ye nan ki bay fò m tande. Tonton non!
Woy gad! Anmwey!
Godey! Godey! Ou pa t pou fè m sa. Leve leve leve tonton.
Woy! Sa nan 2 an la. Rigo Deis se timoun ou ye. Si gon bagay se mwen ki pou di w li. Kote ke m te ka leve granm maten an la, si m pa t gen fanm sa avèk timoun sa yo t ta pran mède m. Kounye a granm maten an la yo pa konn ki wout m pran. M sot bat lawouze a anba a la. Se mwen k pou di w kisa m ap pran la. Se mwen k pou di w nan ki soufrans m ye la. Godeis. Ou poko kapab pou gen fanm. Mwen tonton, m bezwen yon fanm tou pou m ka al fè wout radio a. Bodayis pa fout kase tèt ou wi tonnè. Non tonton ou pa bezwen fè sa tonton m ou gen fanm m gen fanm tou e gason m ye tou wi. Bodayis timoun ou ye bodayis ou poko gen matirite ou poko gen gen kòman yo di sa m pa konnen nan. Ou poko gran pou sa. Hein ou menm ou menm ou menm ki ka pote chay magougout sa nan menw. Bodayis.
Depi douvan jou m deyò, li an m pa konn kote m pran. E kounya la, kè an m fèb, fò m ale pou m pran yon ti kafe. Enben ok.
Men m yon moso kasav. M pral avè w wi tonton.
Depi w tande manje, tout zizi w kanpe. Se afranm ou bezwen?
M mèt al avè w. Ou te mèt rete la. W ap pot pa m nan ba w e? Wi. Enben ok. Enben m ale wi, ban m lage, ban m ale papa. A m fè w kout tou jous.

Ou pa ka banm nimewo telefòn ou? Nimewo telefòn ou gen telefòn tou?
Wouch! Mezanmi! Hey! Gade yon defilman! Hey! Kèèt! Mezanmi fanm nan vibre m wi! Hey! Asye! Manzè a byen renmen m wi! Antuka fwa m tande l ap pale oo li renmen ti blak. Li renmen nèg nwa. Fanm nan byen renmen m. Wè manzè. An verite m pral lage kèk kabalistik sou manzè antre prime sou ditatik, libète, egalite e fratènite. Epi konsa na na va na va alèz. Mezanmi. Siko. Gade siko wi. Panse l ka kanpe m sou wout mwen. Regrèt sa vole.
Bon maten nèg leve nèg pa gen anyen bon fon desann anba kot godeyis la papa bagay yo pa bon menm non.
Salut. Pa dim boswa. Boswa kisa wap dim nan. Boswa kisa.